Bonjour, bonsoir et bienvenue votre programme votre famille est ma priorité. Jodi a nou gen yon lòt videyo, ou ankò lòt sijè ki vrèman bèl. Sijè a se les principes fondamentaux pour le choix.

Kisa nou vle fè konnen tan eme se ke pou w chwazi ou dwe genyen yon lanmou ki fò. Se sa fè ke premye prensip pour le choix d'un conjoint ou d'une conjointe se l'amour. Se l'amour. Gen de moun ki di bon nap marye men loske nou fin marye nap fini pa renmen nap fini pa renmen youn lòt gen moun ki baze sou baz sa ki marye sou baz sa men non ou pa ka di ke ou pral epouze yon moun ou di mwen ou pral marye avèk yon moun pou di bon nap marye loske nou rive nan kay la ap vin gen lanmou m asire w. pap janm gen lanmou. Premye bagay ki pou fè ke ou chwazi a yon moun pou ou ret avèl se lanmou. Dwe gen yon pousantaj lanmou ki fò. Paske maryaj pa yon mens afè. Maryaj se yon gran vwayaj ke li ye. Si na pran yon egzanp. Si m Pòtoprens, mwen prale nan depatman Nòdwès. Si m pran yon motosiklèt, mwen mete 20 dola gaz ladan l. Sa k ap pase? M p ap menm rive nan depatman sa a, epi m ap gentan pran pàn gaz nan wout. Poukisa? Se paske vwayaj la li long. Li log anpil li anpil. Ti carburant ki genyen an, ti gaz ke m achte a, li pa sifi. M vin gen pwoblèm nan wout. Se de mèm tou, maryaj se yon gran vwayaj ke l ye. Ebyen ou dwe gen yon pousantaj ki nòmal, yon pousantaj de lanmou ki ase elve. Ebyen Ka sa ki utilize kom kaburan se lanmou e si tout fwa ke pa genyen ase de lanmou ebyen vwayaj sa pap arive efektye. Premye prensip pou chwazi yon konjwen, yon konjwent se lanmou. Ou dwe renmen moun ke ou chwazi a ou dwe renmenn pa di ke aprè m pa renmenn gen moun ki marye konsa pa enterè se lajan yo wè e gen paran ki di a ou mèt pran moun sa lè w kòmanse viv avèl wap vin renmenn m garanti w sa se manti ke l ye ou pap janm renmen moun sa dezyèm prensip pou le chwa de konjwen ou d'une conjointe. Se il faut etre aime, il faut que l'amour soit reciproque. Pandan ke dwe gen yon pousantaj lanmou, mwen pa dwe renmen yon moun sèlman tandiske moun nan pa renmen m. Men non, ou pa ka chwazi yon moun sou baz sa. Ou renmen moun nan e moun nan dwe renmen w. Lanmou dwa tèt resipwòk. Men otomatikman ou nan sitiyasyon sa, ebyen ou nan yon lanmou sans inik. E lanmou sans inik pa pote fwi. Gen de moun yo renmen, gen swa fi a oubyen gason an, li toujou ap di cheri je t'aime. Chérie je t'aime e gason an oudjwens fi a moi aussi se repons lan sa. Wap wè ke sa ki plis renmen an li kapab voye yon sms ki gen yon pakèt fraz ladann men moun ki pa tèlman renmen moun nan lap vwa just voye dakò ok mèsi men Men ou menm ou ekri l, ou ekri l dè sms ki gen yon pakèt fraz, yon pakèt mo, men li menm li just reponn ou avèk 2 mo, avèk 3 mo. Eske yon moun konsa ou kapab kontinye avè l? Yon moun ke ou renmen, se ou menm ki toujou sonje dat anivèsè ou. Li pa janm sonje bagay sa. Ou panse ke yon lanmou an reyalite? Ou renmen ak yon moun, si w ale nan repètwa dapèl la, ou gade nonb de fwa ke w rele l e ou konpare l avèk nonb de fwa ke l rele w tou, w ap wè se yon bagay ki biza. Ka bo w rele l nenpòt 100 fwa, epi menm li rele w de twa kat fwa, èske moun sa sousye de ou? Èske li renmen w? L'amour doit être réciproque. Pafwa nou renmen, men yo pa renmen nou. Yon lanmou konsa, li p'ap rive lwen. E se si m'pa konseye ou kontinye, paske lanmou li dous, li gou, men se konsa tou li frajil, pafwa li pote lam.

Paske, yon moun ki renmen moun ki rete anfas ou a, otomatikman l renmen Bondye, gen yon ta de bagay ke l p ap fè w. Gen yon ta de bagay li p ap di w. Paske lanmou ke l gen pou Dye a, li vin fè l otomatikman gen lanmou pou ou. Sa li vrèman li vrèman enpòtan. Se sèlman yon moun ki renmen Bondye ki ap kapab sipòte w lòske w malad. Se sèlman yon moun ki renmen Bondye ki ap kapab pran tan, pran pasyans pou ou. Menm jan ke Bondye li patou, menm se sèlman yon moun ki renmen Bondye, menm lòske l kite Ayiti, li vini Chili, Li ale Brezil, li ale Ozetazini, lap ret tann nou. Se sèlman yon moun ki renmen Bondye k ap fè sa. Se yon moun ki gen krentif pou Bondye an premye, ki gen krentif pou tèt li e ki gen krentif pou moun ki anfas li a. Ebyen, moun ke w ap chwazi a, asire w ke li renmen Bondye. Pafwa ou remarke yon moun. Ou envitel legliz li pa janm vle vini men li toujou prè poul ale nan yon bar avèw li toujou prè poul al nan otèl avèw men loske ou pale de legliz non yon moun ou renmen ou toujou ap palel de fanmiw wap toujou ap dil pou vin kilè lap vin lakay ou kilè nap marye men li menm se pa sak nan tèt li yon moun konsa ou ka kontinye avèl panse avèk tout bagay sa yo mon ami katriyèm prensip ou kapab Pou chwazi konjwen sa a, pou chwazi konjwent lan. Katriyèm prensip la se, La personne que tu aimes doit aimer son prochain. Moun ke ou renmen an, li dwe renmen zanmi ou. Paske gon bagay ki di, Les bonnes personnes sont bonnes avec tout le monde. Yo ou si tout fwa ke ou gen yon mari se ou menm selman l renmen haa gon pwoblem si tout fwa ke ou gon madanm se ou menm selman ke l renmen gon pwoblem li pa renmen zanmi w men non se pa sa ke ki lanmou otomatikman ou gen lanmou an reyalite w ap renmen tout moun e sousi w ap pataje lanmou lè m di renmen tout moun nan. M konnen ke m renmen mari m. Li gen zanmi l, mwen renmen l tou. Lè m di renmen an, si toufwa ke zanmi sa nan yon difikilte, li nan yon pwoblèm, ebyen, m tou prè tou pou mwen pataje pèn nan san avèk li menm. Ebyen, moun ke w renmen an, li dwe renmen zanmi w. Ban m di w yon bagay, pafwa konn genyen de nèg ki renmen manman, men ki pa renmen pitit la. Li pa bon. Gen de gen de nèg yo konn renmen e fi a men yo pa renmen paran fi a. Gen de gen de gen de nèg yo konn renmen fi a men yo pa renmen yon sè l, yo pa renmen yon frè l. Yo plis yo plis konsantre yo sou moun ki anfas yo a. Men otomatikman ou gen yon moun ki anfas ou ki renmen fanmi w. Ki renmen papa w, ki renmen sè w, ki renmen frè w, ou gen yon bon moun nan men w e sousou dwe kenbe l di. Paske li pa wè ou menm sèlman, men li wè moun ki te anjandre w la, li wè moun ki te konn sipòte w la. N ap avanse. Lòt prensip pou ou chwazi, La personne que tu aimes doit aimer ta famille. Si tout fwa ke moun ou renmen an pa renmen fanmi ou, papa ou, manman ou, lap fè w soufri. Lap fè w soufri. Paske lap gentan konnen ke si tout fwa ke m pran fi sa, m ba l 4, 5 pitit san ke m pa marye avè l, map maltrete l. Lap gentan konnen ke paran an pap santi l alèz. Lap wè ke paran nan yon pwofond tristès. Men otomatikman li gen lanmou pou paran an, li gen lanmou pou manman an, ebyen lap trete moun sa byen, lap trete l byen, lap trete l byen. Sa vrèman enpòtan. Moun ki anfas ou a, asire w ke se pa ou menm sèlman l renmen, li renmen paran w tou, li renmen sè w, li renmen frè w, li renmen zanmi w. E lòt dènye prensip pou chwazi, obsève byen selui que tu as ou ankò Obsève byen celui que tu vas épouser ou ankò celui que tu vas choisir a. Obsève moun nan byen. Paske ou pa kapab wè yon moun pou la premyè fwa yon jou pou ou gentan bay moun sa kè ou. Ou dwe pran di tan pou ap obsève, poze de kestyon, mennen ankèt sou moun sa, mande sa k pase, ki jan de moun moun sa ye. Otomatikman w ap mennen ankèt wè tout moun yo lòske w mande yo di a se yon bon moun ke l ye, se yon bon moun, yon bon moun. Si tout moun di w sa, asire w ke gen yon bon moun nan men w. Paske yon moun pa kapab fè kapris ansanm avèk tout moun. Fòk ou asire w ke moun sa li pa gen timoun deja, li pa gen madanm deja, ki jan de moun ke li ye. Fò w mennen ankèt. Ou pa ka fè kwè moun nan pou w kouri lage kè w ba li. Fòk ou pran di tan pou w analize, poze kestyon, sa li vrèman. Li vreman enpotan. Paske lom se tankou yon asberg ke yo ye. Ou we yon asberg se yon gwo blok de glas. Se ti tet la selman ou we. Men ou pa janm we anba. Tandiske sa ki, sa ou we anle a, se pa li menm ki anba. Sa anba plis ke sa ou we anle a. Sa di lom an swa se tankou yon asberg ke yo ye. Ebyen ti sa ou we devan ou nan se pa li menm. Ou dwe fouye. Ou dwe fouye, fouye, fouye pou ka wè kiyès ki anfas ou a. Men se tout prensip sa yo ke nou te gen pou pou ka fè yon bon chwa de yon konjwen, de yon konjwent. Se te votre serviteur Guy Caleb. Si toutfwa ke ou gen kestyon, ou mèt poze l. E nap mande w kab abòne avèk chanèl la pou pwochèn videyo yo. Nap mande w kab ba nou yon like tou si toutfwa ke ou renmen.